Sa kap fèt ou anfòm m salye w spesyalman kap gad videyo sa ou ekstrèmeman enpòtan pou nou se poutèt sa nou toujou ap chèche kontni pou nou pataje avè w ou pa gen sponsò ou pa gen ni manman ni papa ni zanmi ni okenn pwòch ou etazini pou ki ede w petèt ou ka gen tou ki bay volonte ede w ou gen paspò dizan w nan men w fenk fè paspò paspò w tou nèf. Yo bezwen patisipe nan pwogram Joe Biden nan men malerezman li difisil pou ou paka jwenn yon moun pou ede ou. Se poutèt sa m te montre ou sit sa ki ekstrèmeman ki kapab ede ou. Ou menm ki bezwen patisipe nan pwogram sa men ou pa gen pèsonn pou ki ba w èd, ou pa gen pèsonn pou ki sponsorize ou, men sit sa se pou tout moun ki pa gen pèsonn, pou tout moun ki pa gen pèsonn pou ede ou. E menm jan Jezi kri tout moun ki pa gen pèsòn pou ede yo Jezi la pou ede tout moun. Ebyen ou menm ki pa gen pèsòn Welcome US la pou l ede w. Paspò w tou nèf, paspò w fèt, ou gen tout enfòmasyon w, malèt ou disponib, tout bagay ou nèt disponib men malerezman ou pa gen yon moun pou ki ede w. Ebyen Welcome US ap ede w. Apati de 15 mas la, mete dè enfòmasyon prè. M pral montre w ki enfòmasyon w ap bezwen. Mete yo prè. Ekri yo nan yon papye. Ou kapab gentan fè repetisyon, konnen yo paske le 15 mas ou kapab youn nan moun ki pral gen posibilite rantre, ranpli fòmilè, jwenn yon sponsò pou kapab rantre Lèzetazini nan jou k ap vini yo la. Men gen kèk enfòmasyon. spesyal wap bezwen. Wap bezwen kèk enfòmasyon spesyal. Paske ou konnen jou sa anpil moun pral eseye, anpil moun ki pa gen sponsò, anpil Venezuelyen, Kiben ki pa gen sponsò, jou sa tou yo pral eseye pou yo kapab rantre sou platfòm lan, pou yo kapab jwenn yon sponsò afenke yo kapab rantre Lèzetazini al chèche yon vi meyè. Yon video m te wè ki lè chak ki lè sit la wè se chak le 15 le 15 mas la lap ouvri prepa ou pou kapab al enskri pou kapab patisipe nan youn nan moun ki pral rantre lèzetazini nan jou kap vini yo la se rale telefòn ou ale sou welcome us welcome us se trè fasil sou telefòn ou ekri welcome us epi lap mennen w la nan sit la lap mennen w Lap mennen w nan sit nan sit Welcome US la otomatikman konsa. Sit la ap ouvè le 15 mars, lap ouvè a 3 zè PM UTC. M te wè UTC a nan kilè lap ye pou moun ki Ayiti. Si w gen konn kilè lap ye pou 3 zè PM 3 zè PM sit la ap ouvè UTC a se sèlman ale sou telefòn ou sou Google ekri ekri 3 zè PM. Enh twazè PM UTC. Epi ou ekri Ayiti lap di w otomatikman kilè lap ye pou ou pou prepare w mete bon entènèt mete bon entènèt bon telefòn nan menw pou kapab enskri sou platfòm lan le 15 la pou kapab youn nan moun ki petèt kapab patisipe jwenn sponsò e rantre Lèzetazini. Pou Ayiti, w ap gen 10 è. Le 15, w ap gen, w ap gen 10 è. Le 15 an, w ap gen 10 è. Sa vle di a 10 è nan maten, rale telefòn ou, android ou, met, al yon kote k gen bon entènèt epi ou kapab youn nan moun ki pral patisipe e rantre e jwenn ton sponsò pou rantre Lèzetazini. Ki enfòmasyon w ap bezwen? Enfòmasyon yo se trè senp. Men enfòmasyon wap bezwen yo. Wap bezwen enfòmasyon sa yo an urjans. Sa vle di depi kounye a prepare yo mete yo la paske wap bezwen. Wap bezwen enfòmasyon sa yo. Ekri yo nan yon ti papye paske pap gen tan pou pèdi jou sa paske se rapid pou fè sa pou kapab petèt yon moun ki gentan enskri e rantre jwenn yon sponsor. Wap bezwen first name ki se prenon ou. Prenon e last name ou ap bezwen siyati, ou ap bezwen dat de nesans ou mete l, mete dat de nesans ou disponib, ou ap bezwen nimewo paspò ou mete l disponib nan yon fèy, ou ap bezwen nasyonalite ou pou mete l nan yon fèy, ou ap bezwen ki sèks ou ekri l nan yon fèy, ou ap bezwen imèl ou, gen yon, fè yon imèl ki bon, lè, lè yo ekri w, lè sponsò a ekri w pou yo kapab jwenn ou. uscis e kote w kapab jwenn nou. Pa mete nenpòt imèl. Nan platfòm lan montre kòman ou kreye yon imèl, kòman pou rekipere menm imèl kote w fè si w ta pèdi. Sa vle di w ap bezwen yon imèl ki ekstrèmeman bon, fè yon imèl nòmal. W ap bezwen estati matrimonyal ou, si w marye, si w pa marye. W ap mande w tou èske w gen pitit, èske w gen timoun. W ap di èske w gen timoun. W ap bezwen kòd postal ou. Chak peyi, chak zòn gen yon kòd postal. Si w pa konn ki kòd postal kote w ye a, w ap annik al ekri sou Google, w ap ekri kòd. kòd postal Ayiti e imedyatman wap wè l ba ou kòd postal pou moun ki pòtoprens dèlma sa se kòd postal wap mete a pou moun ki gresye kenskòf sa se kòd postal yo ba ou la wap mete nan platfòm nan lè ou pral enskri a. Li ekstrèmeman enpòtan. Se enfòmasyon sa yo ke w ap bezwen pou prepare w pou w kapab petèt youn nan moun k ap gen opòtinite rantre le 15 k ap vini la. Se enfòmasyon sa a m t ap pataje avè w. M kwè w aprann anpil bagay. Pataje l avèk yon zanmi w, yon pwòch pou l kapab al prepare enfòmasyon sa yo rapid pou l kapab youn nan moun ki pral rantre Lèzetazini nan jou kap vini la yo se video sa mtap pasa mtap pataje avèw pou jodia nap kwaze pou yon lòt video pa bliye abòne avèk kanal la pataje video yo pou yon lòt moun ka wèl e like video yo afin ke youtube kapab wè yo enpòtan poul kapab montre plis moun yo afin ke plis moun kapab jwenn enfòmasyon sa nap kwaze nan yon lòt video tchaw.